Dakò. Gen Alex Jocko Sen Gadyen ki li menm di ki. Nan KEP an Ayiti. Paske dapre sa l di, KEP a se yon bagay, yon òganis de manajmen teknik e ki endepandan. Li di li menm li gen tou lè 2 kalifikasyon sa yo pou l ta reprezante nan nenpòt KEP. Òganizasyon yo sanble poko konprann kòman yo fè sa, se sa misye di. Mèsi tout moun! Emisyon Dim ma di w la se Nissan ki te pote l pou nou.
Dim ma di w, pou dyalòg, pwogrè ak demokrasi. Dim ma di w, nan respè, ann patisipe! Dim ma di w, soti lendi rive vandredi, dezè, katrè.

Di tout moun bonswa, pi gwo enfòmasyon nou pral gen pou n devlope pou aprè midi a nan jounal sa, PEAIDH ak ECC 2 òganizasyon ki fè pati de òganizasyon ki ap defann dwa moun epi ki ap denonse koripsyon nan peyi a, yo nan yon nòt yo siyen ansanm denonse mezi e prezidan dominiken an pran nan lis 39 ayisyen li mete non direktè egzekitif rnddh la, Mesye Pierre Esperance. POHDH ak ECC egzòte otorite dominikèn yo pou yo pibliye san yo pa pèdi tan ki kalite akizasyon yo genyen kont Mesye Pierre Esperance ak rnddh. Repiblik Dominikèn genyen dwa. Total Kapital, pou l detèmine nati e enterè l e pou l defann yo daprè sa nòt lan presize. Sepandan, li pa genyen ankenn libète pou li se titè koz dwa moun nan peyi Dayiti epi tou pou l se sansè angajman òganizasyon ki nan sektè sa ap pran, daprè sa 2 reprezantan 2 òganizasyon sa yo e Madam Jocelyne Colas, prezidant ECC, Ak Alermy Pierre Vilus, sekretè egzekitif PEAIDH, ekri nan nòt solidarite sa ak direktè egzekitif rnddh lan, Mesye Pierre Espérance. Se jodi a nouvo patwòn BINUH an, ekwatoryèn Maria Isabel Salvador fè premye soti l, alòske depi l vini l rankontre deja ak Ariel Henry e ak direktè.

ki fèk rive nan pòs sa puiske li ranplase Madam Lalim e ki apèn antre an fonksyon deklare li mezire nap site responsablite ak defi kap tann li ak opòtinite Ayiti ofri. Nouvo responsab bin yo, reprezantan dirèk Sekretè Jeneral Nasyonzini an, di li pran angajman pou l fè BINUH nap site atenn objektif li e travay pou mennen peyi a, n ap site l toujou, nan wout lapè ak afè bon. Li di, Vers la paix et la prospérité. Li deklare nouvo kad koperasyon sa ki siyen jounen jodi a ak Ayiti, n ap site l toujou, montre relasyon solid, selon li menm, ki egziste ant gouvènman an ak Nasyonzini. Jisteman anpalan de gouvènman epi Nasyonzini, genyen reyaksyon n kontinye anrejistre sou demach Ariel Henry ap fè pou l mete Konsèy Elektoral Pwovizwa a kanpe. Ladan l gen yon ansyèn manm Konsèy Elektoral Pwovizwa a ki se manm tou BSA, Architect Ginette Chérubin, ki denonse inisyativ sa a. e selon li menm ki pa pral bay anyen e paske l pale de deteryorasyon klima sekirite a, pwoblèm konfyans nan gouvènman defakto a, nan entèvyou li bay Radyo Kiskeya Madam Cherubin e avanse plizyè rezon pou montre teknikman Eleksyon y ap pale a pa posib nan kondisyon sa a. Ansyèn konseyè elektoral la ki ekri yon liv sou sistèm sa a di li pa konprann kouman gouvènman defakto a pral òganize eleksyon alòske yo kalifye plizyè zòn nan peyi a de teritwa pèdi. Li egzòte sektè ki vle deziyen reprezantan yo nan KEP a pou yo pa al kosyone n ap site masak popilasyon Epi toujou nan menm kesyon eleksyon, nou genyen tou ansyen depite Hugues Celestin ki di l pa bay demach Ariel Henry pou monte yon KEP ankenn enpòtans selon dirijan IPAM nan ki kwè demach sa Ariel Henry ap fè l pou yon grenn bagay se pou l kapab fè tan pase pou l kenbe pouvwa paske pa gen ankenn kondisyon ki reyini pou eleksyon fèt Li te tou pwofite menm okazyon an pou denonse Repiblik Dominikèn ki mete non direktè e egzekitif rnddh lan sou lis li e fè solidarite ak mesye Esperance e denonse ekip phtk ki ta dèyè e ki ta soufle nan zòrèy prezidan dominiken an pou fè mete non Pierre Esperance paske yo gen pwoblèm ak li. Toujou konsènan kesyon eleksyon, kòdonatè jeneral yon lòt òganizasyon nan sektè vodou a rele Alovi Dahome, ki se Mèt Wilfrid Saint Juste, denonse le fèt ke gen lòt òganizasyon nan sektè vodou a ki chwazi Mèt Newton Saint Juste pou al reprezante yo nan KEP a. Apa tout lòt pwoblèm li genyen, li di pa gen konsètasyon nan milye a, men tou li di kòman yo ta ka fè chwazi yon advantis koni pou al reprezante sektè vodou a Daprè sa alatèt Alovi Dahomey deklare nan mikwo nou. Toujou konsènan sitiyasyon nan peyi a, gen tèt kole ti peyizan, dirijan n yo te rankontre laprès pou denonse pèsekisyon peyizan Pyat yo patikilyèman ap sibi e yon lòt fwa ankò yo denonse ajan egzekitif ki nan tèt komin Monwi a, Élisée Blaise, ki ta lakòz divès atwosite, tankou kay moun yo yo boule, epi tou yo denonse le fèt ke asasine avoka peyizan Pyat yo, Mèt André Charléus, dayè yo anonse dirijan tèt Kolektif Peyizan Ayisyen Origène Louis, Louis Pierre Marie ansanm ak Osnel Jean Baptiste, e divès demach ap antreprann. Yo denonse tou atak ki te fèt sou mpp e kote yo menm ak fanmi avoka pral pote plent. Epi kesyon gaz lan, se yon reyalite n ap viv avè l yon lòt fwa ankò, ratman gaz nan peyi a prèske tout ponp yo fèmen, se youn youn grenn ki ap fonksyone san ke pa gen ankenn enfòmasyon piblik bò kote gouvènman ni ki anonse ki lè ap gen yon bato gaz k ap vini, yo te di sa semèn pase, pa gen ankenn enfòmasyon anyen ditou. Nou sonje ane pase anpil pale ki te genyen nan menm epòk sa, paske yo ta pral komemore 100 tan depi yon nan gran ekriven ayisyen epi òm politik Jacques Séphène Alexis ta pral selebre 100 tan n. E aktyèl minis kilti ak kominikasyon te dekrete menm yon ane Jacques Stéphane Alexis la belle à mon humaine e men lavèy 101 an depi Jacques Stéphane Alexis te fèt nou pa tande anyen e se poutèt sa Radyo Kiskeya jounen jodi a nou louvri mikwo nou pou n pale de Jacques Stéphane Alexis premye envite nou genyen se pwofesè Victor Benoît. Nan aktyalite entènasyonal la, ameriken move anpil kont prezidan brezilyen an, Lula pou deklarasyon li fè an favè Larisi ak Lachin kont Etazini ak Inyon Ewopeyèn nan dosye Ikrèn nan. Sitiyasyon tansyon tèlman wo, ameriken tèlman move, se trè eksperimante minis afè etranjè ki kwè li la konseye l nan kesyon entènasyonal, Celso Amorim, ki rele Jack Sullivan, youn nan gwo responsab nan Mezon Blanch pou eseye kalme sitiyasyon. E devan sitiyasyon sa peyi Ikrèn pa fè ni 2 ni 3, li envite Lula pou vin wè kisa Larisi ap fè nan peyi Ikrèn. Epi Mali, chèf kabinè prezidan militè ki nan tèt tranzisyon an mouri nan yon atak tou pre fwontyè Moritani, kote l te gen lòt moun avè l, pami moun yo gen 4 ki mouri e gen 2 ki disparèt. Epi sekretè jeneral otan, Òganizasyon Trete Atlantik Nò lan, twouve l nan peyi Ikrèn, premye fim ki reyalize nan lespas soti jodi a nan peyi Larisi. Yo rele l Le Defi. Se enfòmasyon sa ak anpil lòt nou va gen pou n devlope pou ou apremidi a nan jounal sa.
Jounal 4 è a se Unibank ki pote l pou nou. Unibank, bank 5 etwal la, se meyè bank pou depoze lajan w. Kisa w sot dim la Maggie? Comme quoi en plus d'acceder à mes comptes, je peux aussi payer mes fournisseurs,